A 8 è di swa, n ap gen emisyon avèk mwen sou paj TikTok mwen an. Men kontinye monte. E, a Loulou papa, m bay yon dòl ou menm, ou lage zanmi w. Kòman fanmi yo ye? M espere ke tout moun anfòm. Sa k regle, sa k regle? Koman nou ye koman nou ye So Tout zanmi followers mwen yo M gen le plezi pou m salye nou E pou m di nou mèsi paske nou abòne avèk ki paj tiktok mwen an E Abònman sa nou banm nan nou pap regrèt Paske nou ban mwen l Apati de samdi demen nap gen yon bèl emisyon ki ap pote anpil konsèy pou nou, anpil konsolasyon pa rapò avèk jan mond sa prale, jan mond sa pote anpil traka, anpil soufrans. So, nou pral gen yon bèl emisyon ansanm avèk nou, nou pap regrèt ditou paske nou te chwazi abòne ansanm avèk mwen. So, nou ka tande yon ti bwi. Nan live map fè a. M nan la rue. Nan la rue m pral travay. Nan la rue m pral travay la. So avan m pran machin mwen. Avan m pran machin mwen m di banm pote ti konsèy sa pou nou. Ki konsèy li ye? Konsèy map pote pou nou an ki sa l ye? Ki konsèy map pote pou nou? M vle di nou, kèlkeswa moun ki ap gade live sa kounya, ou di mwens ki pral gade l aprè, m vle pote yon konsèy pou nou pou m di nou, nou dwe travay trè di pou nou posede sa nou anvi genyen nan vi nou. Ok? So nou pa, nou pa, nou pa, nou pa ka. Apa tnde sa moun pral fè pou nou. M pa vle ankenn moun kòmsi ki ap fè byen ki pral avè m oubyen ki pral gade live sa apre. Konsèy m vle pote pou nou, m vle di nou nou dwe travay trè di pou nou posede sa nou anvi posede. Pi gwo janm wè yon moun posede yon machin ki vann 50 mil, 100 mil, 200 mil dola, epi ou menm tou pou di wi M pral fè sa m pa t dwe fè epi pou m al posede sa moun nan genyen an. Ok? Alright? So, sa nou dwe fè? Nou dwe travay trè di. M pa di moun nan machin 50 mil dola, 100 mil dola l genyen ou pa ka posede l. Men ou pa sipoze fè ankenn bagay ki wrong, ankenn bagay ki mal pou al posede sa moun nan genyen an pa lafoli. Gen moun se foli ki fè yo antre dans des choses ke yo pat menm panse yo ta antre. E apre sa yap vin regrete de sa yo te fè a. Anyway, lè ou fin antre nan yon bagay ou pat dwe antre, apre sa ou wè des santans ki pral ap tann. ou apre sa w fin komèt la, ou te fè yon bagay emosyonèl, ou te fè yon bagay pa foli, epi kounye an w vin wè sa w ap vin pran kòm santans, so w ap vrèman regrèt, w ap regrèt anpil de yon bagay foli ou te fè, de sa w te yon moun posede, epi ou menm ou te gen foli al posede l tou, epi apre sa, gen yon konsekans ki vin grav ki rive sou lavi w. Jan m sot di w talè a, pi gwo fè ankenn anyen avèk emosyon. Tout desizyon w ap pran nan vi w, m swete w toujou pran l avèk tout ou menm, avèk tout konsyans ou. Pa kite okenn zanmi k ap pouse w al eksè, k ap di w, monchè, m te gen sa, ou menm tou sipoze gen sa, ou menm tou ou sipoze fè sa w konnen. Tankou nan langaj pa nou an Ayiti, moun nan toujou di w, o, pou l posede tèl bagay, l ap touye yon blan, leve yon Ayisyen, ou konprann, pou l ka posede tèl bagay. Sa pa bon. Li pa bon. Le pi esansyèl, se travay trè di pou ka posede sa w dwe genyen kòm avantaj oubyen kòm siksè nan lavi w. Ou vle fè siksè, ou sipoze travay di. Ou vle avanse, ou sipoze travay di. Pi gwa l wè moun nan posede yon milyon dola san w pa t konn kòman l te fè milyon dola, epi ou menm tou ou pral chache pou posede milyon dola. nan move kondisyon. Konsèy mwen pou nou apremidi a, zanmi m, followers mwen yo, travay di pou w ka posede sa w vle genyen an, sa w ou anvi genyen an, oubyen sa yon moun genyen ou ta renmen genyen. Men pi gwo al fè anyen wrong pou w ka posede sa ou menm ou pa travay pou li. Sa yon moun genyen ou ta renmen genyen. Men pi gwo al fè anyen wrong pou w ka posede sa ou menm ou pa travay pou li.